Bob se reyaji, Bob se reyaji sou tout sa ke yo tap di sou li, ebyen nou tap gade pou nou tap wè sa anpil moun tap di sou rezo sosyo yo, ebyen se video sa, se enfòmasyon sa nou vin fèw tande, nou vin pataje ansanm avèw. Avan ke pou nou antre nan detay la pou nou fèw tande Sa ki reyaksyon Bob se, eben, nou pran yon ti poz pou n salye w, nou di w bonjou, bonswa. Si se maten ou pral gade videyo sa a, nou di w bonjou. Si se nan aprèmidi, nou di w bonswa. Pa bliye, ou menm, si ou potko abòne ansanm avèk chanèl la, nou envite w fè sa, pa bliye aktive ti klòch notifikasyon an. Se yon fason pou w kapab resevwa videyo lè nou lage, lè nou lage yon videyo, nouvo videyo, w ap kapab resevwa notifikasyon videyo sa. Lè sa w pap kite pèsòn moun di w. E ou menm, si w pa konn jan pou abòne, ou prale a goch, a dwat la. Ou ap yon ti ekriti wouj, eben w ap klike sou ti ekriti a, w ap etire l sou pèsonalize, w ap voye l sou tout. Eben lè sa, ou abòne avèk chanèl la. Lè sa, nenpòt videyo ke Nou fè yo lage. E menm konnen anpil moun konn kiyès ki rele Bob se, anpil moun konnen Bob se ki se jounalis radyo karayib, ebyen nou konnen gen anpil moun k ap pale, k ap di Bob se nan gang, Bob se nan gang, ebyen nou konnen Bob se se yon antreprenè ke li ye, ebyen Bob se te oblije reyaji pou l te kapab demanti ke sa ke moun yo t ap di l la, li pa menm tann li rive jou lendi a pou l ta rive nan radyo karayib, ebyen li oblije entèveni sou radyo. sou antèn radyo Louko Dezi ki se radyo Maten Deba eben sou chèn radyo Maten Deba eben li te reyaji. Se videyo sa nou vin fèw tande, nou envitew an nou branche ansanm avèl ann tande reyaksyon Bob C ansanm avèm mezanmi. Nèg yo atak malsèn kap fèt kont mwen yo Li pa gen anyen pou wè avèk nèg yo, swa te gen yon pwoblèm kèlkonk. Yo, li gen pou wè tou senpleman avèk siksè m, avèk moun mwen ye a, 27 an karyè dè mikwo a. Nèg yo fè tout strateji posib e imajinab pou fèmen bouch mwen. Yo envante yon istwa Melissa ki pa kenbe. Yo envante yon istwa m gen yon vila Gresye kote m jwenn lajan sa a, yo mete yo sou rezo sosyal, sa pa kenbe. Yo envante tout sa w konnen kòm atifis yon fason pou yo kapab yon jan fè sosyete a wè m yon lòt moun. Men chak fwa yo fè sa, Li toujou jwe nan avantaj mwen paske m se pitit Bondye, m kwè nan Bondye e mwen an misyon Louko, ma mission est divine map di tout nèg kap taye zèb anba pye m yo sa se tan yo yap pèdi ma mission est divine otomatikman misyon m fini map anonse tout moun mwen mete karyè aprè on 27 ans de Kouwonnman pozitif patou dan le mond, louko m rive spring valley men plak la sou al nan lopital mwen wap wèl majiska spring valley a remèt mwen kle vil la wi spring valley wi remèt mwen kle vil la wi mwen rive an guyane française André Yves Rameau ka temwaye yap tande la pastè Penthièvre ka tande. ka temwaye sa. Yo te panse se te prezidan franse a ki te an Giyàn wi. Ayisyen k mobilize pou vin rankontre Bob se pou sa Bob se ye, pou sa Bob se senbolize, pou sa Bob se reprezante wi nan sosyete ayisyèn nan wi. On ka on karyè de 25 an de kouronnman wi nèg y ap eseye wè si y a sal li wi. Epi chak fwa yo vin pou yo sal li, okontrè yo anbeli karyè lan davantaj. Mesye m ap di nou on bagay.

E sa fè m apresye w Louko, pa gen yon jou ou vin la ou pa pale de Bob, ou pa pale de Guerrier, ou pa pale de PRR. M te malad m ap tande w e k ap di a Bob genlè atè nèt, m ri pandan m kouche sou kabann nan, rezon an m pa t ale paske m wè l pa fè sans dèyè yon mikwo. Lè jounal lan t ap fèt se te jounal lan sèlman Louko, gen de angajman ke w pa t gen, pa vre? M te gen dwa annik pran tchaniz mwen la epi lè a bare m voye yon chemiz sou do m, m kouri. Men kounya avèk nouvèl teknoloji an, avèk rezo sosyal lan, avèk live Facebook lan, live YouTube lan, ou oblije leve 30 minit avan lè ou te konn leve an. Ou pwograme w 30 minit, yon fason pou si w met chemiz sal, pa ale avèk pantalon an. An menm tan Louko, e fòk mwen fè w jwenn dam k ap abiye m nan, paske lanvi ba w yon kout men tou. An tou ka, m ap tann li, m ap swiv bagay mwen la non. Epi mwen pral di yon ti bagay Louko, epi mwen di ke kòm kounye a gen live, gen Facebook, gen YouTube, gen yon jan pou ye. Gen rad pou genyen.
E non sèlman gen rad la, gen jan pou marye yo. Gen jan pou marye yo tou.

Mwen renmen lè w di, mwen renmen lè w di, men, men. An n fè yon istwa long vin kout. Se, revenons, revenons aux faits, Bob, se, sa bagay la ye, sa bagay la ye.
Men ki sa bagay la ye. Ekoute, mwen te byen avèk zanmi an, e ke w vle ke w pa vle, m te anplwaye li, li se te tantou kòm ou menm tou. Trè byen, trè byen.
E mwen menm pi gwo erè m fè nan vi m, e m di anpil lòt jèn pa fè erè sa, kèlkeswa pakou w ap konnen nan vi w sou plan ekonomik ki difisil, Evite al travay avèk yon iletre. Paske lè nèg lekòl al travay avèk nèg ki pa t al lekòl, s on katastwòf louko. Ban m yon kout manch! Bawoul, bawoul, bawoul e.
Ok. Bawoul bò klòt la. Monchè m pa gen oken pwoblèm a zanmi an. Men lè m tande sou radyo zanmi an ap repwoche on valereu tankou Carl Dieudonne k t al manje lakay li, monchè s on kout ponya m pran louko. E m wè l te ka fè sa pou mwen tou. Epi m di nan mwen menm, Ah sosyete sa fòk nèg pran anpil prekosyon. Men aprè m vin padone zanmi an. Ou konn poukisa m padone l? Nan peryòd m te konnen l lan l te gen yon kè moun. Men jodi a ou di m se yon kè kochon ke l genyen. Sa vle di yon moun ki te gen kè moun avèk yon moun ki vin transfòme avèk kè kochon yo p ap janm gen menm atitid. M pa merite yon kout klòch? Ok monchè se kòz Carl Dieudonné a m pran nan jounal premyè okazyon m ap peye jodi a e malerezman e gran frè m Patrick Monsignat oblije ap peye l tou m regrèt ke Patrick ap peye tou m te vle mwen sèlman k pou te peye l paske m te angaje m pou Carl Dieudonné pa mouri je suis un spiritualiste je suis de Léogâne. On kout klòch. Ou son ou son ah wè wap mande klòch nèt ah wè wap mande klòch nèt papa ah. Louko, Èske m te pale avèk on Fabyèn? Wi. Ok. Louko, M son antreprenè, ou konnen l deja Louko. Byen byen. Mwen envesti nan imobilye. Mwen envesti tou nan mobilye. Mwen envesti nan konstriksyon. Mwen envesti nan transpò piblik. Ou pa fouti sòti w al Pòtay Leogàn la pou w pa jwenn yon papa pèp ap chaje pou mennen moun Tigwav, Grangwav, Miragwàn.
Lè vin gen pwoblèm Matisan, vi kantite zanmi ke m gen nan dyaspora, epi yo di m, Bòb, nou ta renmen rantre, men nou pè Matisan. Ki es panse sou sa? Mwen te fèk apèn ouvri bobi bobi oto sel m ouvri bobi oto sel mwen achte machin nan okson ozetazini m achte kèk lòt ti machin gen kèk ti pwoblèm mwen peye akòdya shiping nou mete yo nou dedwane yo depi m fè 600 dola sou yon machin m vann li louko m pa nan kenbe l.
Wi li fè 700 dola son machin, la tè pa pou mwen, poukisa w konnen fè richès, èske yap antere w, èske yap baw yon sèkèy an nò pou antere w, wi ou non Louko? Non ou klè ou klè ou klè. Gen anpil nèg ki gen lajan yo pa menm gen chans jwenn yon sèkèy pou antere yo, ka nèg sa te gen makèt li nan tranbleman de tè 12 janvye a. 12 janvye banm yon leson Louko, ou pa dwe mate make chita konekte avèk materyèl, Kote wap fon bann ènmi, fon bann mechanste, pran tout richès pou ou, vòlè sè pa moun, mete timoun òfelen, mete timoun òfelin epi lè w mouri son bra sèkèy sèlman yap ba ou Louko. Wè se klè, se klè. Se sèlman sa. Louko m poko janm wè w antere yon nèg nan yon Mercedes bwat non. Wi, te non te gen yon nèg ki te fè sa. M poko janm wè w antere yon nèg nan yon BMW non. Te gen yon nèg ki te fè sa an Afrik men bagay an Afrik. M poko janm wè kòfrefò ap.
swiv kòb ya. Donk mwen di nan sans sa, yon nèg kap fè richès, fèl avèk anpil prekosyon paske 2 jou ou vin pase isi ba. 2 jou.
Kounya lèm wè machin yo nan bobi nan bobi an, nan bobi oto sel lan, yon seri de jeep, yo pa ka vann, m gen moun ki vini yo dim yo pap achte bèl machin akoz kesyon kidnaping nan, kidnaping nan lè yo achte bèl machin nan se rega kidnaping nan yo mete sou yo ou la Louko? Wi se vre m la m la m la se vre se vre. Kounya mwen di Rivelino ki se responsab de vant m di Rivelino ann jwe yon jwèt entèlijan kounya Nap nap vire bobi otosel lan an bobi transport plus. Transport plus trè byen.
M ale nan DGI m fè papye m kòrèkteman kounye a machin sa yo k paka vann nan m mete machin sa yo o sèvis de dyaspora nap pran on èpòt mennen w grangwav pou on èpòt mennen w miragwàn pou on èpòt mennen w tigwav si moun yo an fami yo an gwoup kounye a nap mete on bus Yates a dispozisyon moun yo tou è kondisyone bèl bagay louko wè machin mwen an lari a. Bèl bagay bèl bagay bèl bagay bèl bagay e kit american kou kit american kou achte. Telman kounya m gen de demand kounya m prete kòb labank m achte 3 Nissan Patrol m achte 2 pikòp Nissan Frontier doub kabin m achte yon Toyota Hilux pou m mete moun yo nan tout konfò paske m renmen bòs orijinal le vrè m pa bezwen pòs la. Non ou merite klòch la ou merite klòch la wap fèm travay maten anpil. Epi fap Fabyèn m pa konn si e 2 malveyan yo 2 malfra yo yo pwograme yon Fabyèn rele nan konpayi an men tout biznis mwen yo louko epa mwen k ladan yo. Se pwograme yo pwograme moun nan ki rele a. Yo pwograme misye Si w al nan Bobi Oto pa ti gresye, e pa mwen k ladan l. W al nan O Bobi ki pran tout gresye, Lewogàn, Melye, e pa mwen k ladan yo.
De menm papa pèp Transpò Plis la, se yon moun ki responsab konpayi a.
Lokasyon machin mwen an, se yon moun ki responsab li. Donk, epi li rele nan lokasyon an, Fabyèn ensi koni, Fabyèn envante a. Lè l rele l, Mòdikous fòk e avè m pou l pale. Lè moun yo, sekretè an rele m di m dam nan bezwen pou m ba l 2 garanti pou l ka lwe machin nan. Men nou menm nou pa lwe w machin pou al kraze machin nou, al fè boule machin nou. Paske sa nou vin remake Louko, nou redi pou n fè kòb nou. Kounye a nou di nou menm n ap bay yon lòt sèvis. Si w pral Miragwàn, ap gen yon chofè ke nou fè konfyans k ap vin chèche w èpòt, k ap mennen w Miragwàn epi w peye kòb ou epi chofè a tounen al met machin nan nan baz nòmal li nan syèj sosyal li k se Gresye. Se gen klè, se gen klè pa gen anyen de mal la sa non. Dèfwa nou konn boule yon gaz sot Gresye pou n al pran moun èpòt wi Louko. A bon? Ok.
Eske tout moun yo konprann reyalite a? Kounye a, lè mwen di ok, sè Fabyèn nan rele m. Fabyèn rele mwen, e mwen di Fabyèn mwen okipe kounye a, m pa ka pale, e m pa renmen pale nan telefòn, voye yon voice pou mwen. Epi Fabyèn voye yon voice pou l mande m sèten esplikasyon, sèten garanti. Mwen di Fabyèn, si Matisan gen pwoblèm, nou gen machin, nou gen patwòl k ap pase avè w ta raz. Li di m e si yo ta pandan machin nan ap pase yo ta rankontre ak bandi. Mwen di chofè k ap kondwi machin yo se moun ke m konnen ki gen kontwòl anviwònman yo, dayè tout machin mwen yo depi y ap chaje kote y ap chaje Pòtay Leyogàn nan yo gen yon kòb yo bay avèk konpayi ki kwafe afè transpò nan peyi Dayiti, sendika. Yo gon kòb pou yo bay chèf gang ki se reprezantan zòn nan e pa sèlman pou konpayi m nan sèlman non louko rele madam lorèt rele jekideside tout moun antre nan lojik la wi louko paske pa gen leta men louko se leta kòm avoka se leta kounye a pou m ta trennen nan tribinal paske leta fè m peye viyèt leta fè m peye plak kounye a se mwen kounye a olye leta met lapolis pou kontwole zòn nan se mwen kounye a k ap peye nèg ak zam pou m pase avèk pasaje m Se klè, se klè.
Eske w la Louko?
Non mwen la, mwen la, mwen la, mwen la, mwen la. Pandan w ap charabya a Louko, yo fèk pa sa pa gen 2 semèn, yo kidnape yon bis papa pèp, tren papa pèp nan Matisan 7 la avèk tout pasaje ladann wi Louko. A bon? Lè sa w oblije al Yo negosye? fouye tout moun, yo pran tout bagay sou moun yo. Se negosye m negosye Lè yo mande m èske m ap negosye pou bis lan avèk chofè a, m di non, m se papa pèp. M ap negosye pou tout pasaje k t anndan machin mwen an, ki konpri mon chofè, avèk machin nan.
M ba w kout klòch. Lè yo rele chèf lan, mwen di chèf lan sa, chèf la di pou sa w ap fè pou zòn nan, pou timoun defavorize yo, n ap voye moun yo ale, n ap ba w machin nan wi Louko. Men se sa m t ap di talè a wi Bòpse. Se sa m t ap di talè a. Konprann. Desan dola ameriken sa a, men kouman istwa desan dola ameriken an pale. Li pa t desan dola ameriken, Louko. Fò m byen di w li te twasansenkann dola ameriken. Bèbè. Paske Fabyèn ta prale Grandans. Nou tap met on patwonl a dispozisyonl pranl èpòt mennenl dirèkteman grandans A tout chofè. Nan lè chofèm nan ap rive grandans lan kounya fòk mwen peye otèl pou chofè a pou chofè a ka tounen vin jwenn mwen nan demen avèk machin nan Oh la la.
tout sa yo te nan 350 dola ameriken an kounya mdi Fabyèn olye ke mwen pran on èpòt al mete w grandans De preferans, pran yon ti avyon èpòt la pandan w nan ayopò Toussaint Louverture lan, al nan ti èpòt la, pran yon avyon, gen avyon k fè Jeremi. Fabyèn di m non l pè sekous ti avyon sa yo. Ebyen mwen di l kòm gon pwoblèm gaz ki poze, paske galon gaz la vann 400 dola, mwen p ap kapab al depoze w ou menm sèlman Grandans pou 350 dola ameriken, M eske m pa ka mete w nan mwatye wout epi w ap fè fanmi w vin chèche w? Bèbè, bèbè. Kounye a Fabian antann avè m pou m mete l Gresye epi l ap fè fanmi l vin pran l sot Jeremi vin pran l Gresye. Pa gen anyen de mal nan sa non. Bon jan m wè l nan non. Vesi. Ou pral èpòt, è kondisyone, w ap pran yon moun, w ap moute Petyonvil avè l, w ap pase Tomasen avè l, ou pral Laboul avè l, ou pral mete l gresye pou 200 dola ameriken pi kokorat yo di twòp kòb, nou ko. Ou fin pale a. Tande, paske. Nou konn pete peyi a avèk jan de kokorat sa yo. Tande, se paske w pa konnen, paske yon machin. Jan de salte sa yo, rès moun sa yo, nou ka fè peyi avè yo, nou ko. Ou fin pale, ou fin pale, bon se mouche. Si se pou afè Carl Dieudonné a, m ap pot kou m, m ap. Koubou mèsi bokou mes très chers amis Merci mon frère. bòn joune bon vandredi bon weekend mdi sa wo e fò depi lè sa rive se louko kou inè a rive map kite nou mpral pran Valery Numa Merci. aprè mfèmen radio m poum tande tèt mwen nan gran boulva mondyal la Merci mon excellent frère. weekend.
Kenbe la, kenbe la mon msye. Mèsi anpil, mèsi anpil. Alò, ou wè sa m t ap esplike talè a pè Maten a tout? Se egzakteman sa wi. E sa fè mwen di nou ke alò se pa pou defann Bob se non. ok men gen de bagay kòmsi wè moun yo ap moun yo ap fè deba sou li ki pa menm merite yon deba yon machin lokasyon serye konbyen sa koute yon grenn jou se 170 dola wi
san chofè wi
kounye a pou nèg a ba ou yon machin nèf lokasyon avèk chofè pou soti 170 dola tou gen de kote ou pap ka rive non yo pa ba ou l kòmsi pou al nan pwent wanament pou al nan pwent grandans non.